Mezanmi pa genyen tout pale anpil tout deblozay tout eksplikasyon sa yo kap bay sou kesyon desizyon Joe Biden pran poul bay imigran viza. Nou pran kesyon an nan yon ang pejoratif, nan yon ang negatif, e li pa sa ditou. Mwen panse ke dwe gen yon lòt vwa ki soti nan dyaspora a e ki osi lisid nan analiz kesyon an. Ki sa l ye? Si nou chwazi gade pati pozitif ki genyen nan desizyon ke Ameriken pran, premye bagay pou nou poze tèt nou kesyon e ke pou nou konprann, Biden pa prezidan Dèzetazini, li pa prezidan Venezyela, li pa prezidan Nikaragwa, li pa prezidan Kiba. Li se prezidan United States. e antanke tèl li gen obligasyon pou l pwoteje enterè peyi l dabò ok an nou pwan egzanp si nou wè ayiti nan eta ke l ye a nou wè jan ayiti mal si ta gen lòt peyi ki dimil fwa pi mal ke ayiti e ke moun sa yo ta deside vin refijye yo an Ayiti, m panse ke Ayisyen ta pral vle mete de baliz pou di mezanmi nou pa ka kite moun yo anvayi nou twòp. Paske il y a ce qu'on appelle preservation de soi. Fò w pwoteje tèt ou dabò, ou pa kab sove yon moun epi pandan w ap peri. Nou wè kòman Ayiti pòv, kòman Ayiti pa genyen. An nou sipoze ta genyen peyi ki pi mal ke Ayiti, epi yo di y ap anvayi tout bòdè Ayiti, y ap rantre nan peyi a, vin dèyè ti djòb, vin dèyè pote, vin sesi, vin sela. Ebyen, moun ki te konn ap fè ti djòb ann Ayiti, ti djòb esiye machin nan, ti djòb chany nan, ti djòb m pa konnen lave asyèt, lave veso, lave fè lave pou moun. Ebyen lè moun sa pa ta ka jwenn li pase tèlman gen imigran ki debake ki vle fè djòb sa yo pi bon mache toujou t ap gen de reyaksyon. So Joe Biden ap pran desizyon dan ze premye tan ki bon. pou Joe Biden, ki bon pou politik ameriken an, ki bon pou imaj li, paske li genyen de opozan anfas li, nèspa, k ap fè l de konkirans, ki vle pran pozisyon l lan, se nòmal pou l pran desizyon k ap bon pou li. Sa se yonn. Dezyèmman. Kesyon kote ke pou nou gade sa ki bon nan sa k fèt la, se ke lòske imigran sa yo travèse Amazòn nan, kote ke yo sijè a Tout kalite dezas yo vyole ni gason ni fi sou wout la. Yo mouri de fen e de swaf. Yo riske tout kalite malè pandye pou yo travèse wout sa. Donk, desizyon sa a sanse pral frennen, pral dekouraje moun yo pran yon chemen ki tèlman perile. Sa se yon pozitivite ke l ye. Mwens moun pral riske vi yo, paske yo gentan pran yon desizyon nòmal, e desizyon an di ke depi w vini, se nan kondisyon sa w vini, y ap depòte w anyway. E kounye a yo vin gen yon kouvèti pou yo depòte w san oken fòm de pwosè, y ap voye w retounen lakay ou. Ok sans oken fòm de pwosè apre ke w fin pase tout mizè sou wout la apre yo fin vyole w apre yo fin gade nan gen nan nou men nou kase gen nan nou ki fè tout kalite maladi k pran tout kalite mikwòb nan wout lan. Nou mache jis zo nou fè nou mal e malgre tout sa yo pimpe nou retounen. Donk lè w konnen se se sò sa k ap ret tann nou anyway pa gen oken chans pou w travèse ebyen sa pral diminye anpil moun pran risk sa. Sa se premye as sa dezyèm aspè pozitif ki gen. Twazyèm aspè pozitif ki genyen nan desizyon sa a, se ke gen yon ouvèti ki fèt a yon gwoup moun ki petèt pa t ap janm gen posiblite pou li aplike pou li rantre Etazini. Pa egzanp, ou te gen dwa vle sponnsorize, ou ta byen renmen fon ti kouzen rantre, ou ta byen renmen fè yon yon bon zanmi, konprann, ou fè bon zanmi an pase pou fanmi rantre. Ou te gen dwa fè yon fanmi ke w sansib pou li, ke w gen afinite pou li, ou ta vle rantre, men akoz ke li pa t ni frè w, ni sè w, ni madanm ou, ni pitit ou, ou pa te ka fè l antre. Ou te gon, ou pa t gen okenn lòt posibilite pou ta fè moun sa a rantre. Men, desizyon sa a, se yon desizyon mirakile, kote ke, kounya la, gen yon posibilite ki egziste pou moun sa a rantre. Sa son gwo bagay, sa son bèl bagay ke liye. Ok? Kesyon de sipò kap fè tole. Si ou menm kap viv isit, ou pa reponn a kritè lan, den Sa pa regade w. Dans un premye tan, ou pa pral menm bezwen fil aplikasyon an. Paske ou gentan konnen ke ou pap rankontre avèk demand yo mande w la. Ou pap ka satisfè demand yo mande w lan. Donk ou pap menm bezwen fè l. Ou di mwens, nou menm nan dyaspora a, ou byen moun kap pale o non de dyaspora a, se nou menm ankò ki fè wè anba nou pou granmesi. Pa egzanp, si yon moun Ayiti mande w pou aplike pou li, ou gen dwa voye aplikasyon an ale, ranpli l de tout senserite, epi sistèm nan ap di w ke ou kalifye ou pa kalifye. Lè w voye dosye w ale, lè w voye tax return ou, ou konprann, Aida Mize return ou ale lè w voye dokiman anpren atestasyon bankè w etc yap gen yon lèt yap voye ba ou ki di w ou pa kalifye lè yo voye lèt sa ki di w pa kalifye an ou voye lèt lan bay fanmiy sa ki an ayiti an e fanmiy sa ap wè ke ou te gen bòn volonte se yo k pa ba w pase. Lè sa a, nou retounen balon an back sou do pye Joe Biden, sou do pye administrasyon an. Paske administrasyon an se nòmal pou l fè pas li k ap bon pou li. Li fè yon pas sou nou, men se kijan nou menm n ap de fason entèlijan nou pral retounen bal la back ba yo. Donk tout moun ki ka aplike pou yon fanmi, aplike. Aplikasyon an gratis. Alò premye faz aplikasyon an gratis. Dezyèm faz la, si ou apwouve, yo pral chaje ou 576 e fraksyon dola. Ok, bon, se pa la pwoblèm nan ye. Premye faz la se faz de kalifikasyon an. Li gratis, voye l ale pou wè si ou kalifye. Kesyon. Pou nou monte monte facebook monte tiktok fè konnen gen moun ki pap kalifye gen moun se nan besment yo rete gen moun li gen 4 pitit li pa fè ase kòb sa yo se son de detay ke moun an ayiti a pa bezwen konnen. Se son de detay ke moun an Ayiti an pa bezwen konnen. Paske ke kèlke swa sa w pral di moun an Ayiti an, li pa ka pwosès li, li pa ka konprann li. Rezon ki fè l pa ka konprann li, ou te an Ayiti menm jan avè l, apre twa mwa, si mwa, ou voye yon foto ba li, ou te mazora, li wè tout dan nan bouch ou parèt. Li wè cheve w te wouj, li wè cheve w vin nwa, li wè po w vin byen fen, paske w ap bwè bon dlo, w ap manje bon chicken, ti machwè w te zo, li wè gade non ou gen bèl anfòm sou ou. Donk lè w pral di moun nan konsa ke kaka te gen zo, pete te gen mwèl, li p ap konprann li. Sa se yon konvèsasyon ke nou menm nan dyaspora a te dwe fè antre nou ki ap fè eksperyans lan. Sètadi, lè w ap pale a yon zanmi nan telefòn, ou gen dwa di, a, ou konnen plan bout Djo Biden nan gen anpil twou ladan l, gen anpil fo, gen yon pakèt moun ki pap kalifye. Pandan ke sou chak mil moun. ki ka aplike, gen dwa genyen 100 ayisyen, konprann, se pa tout ayisyen ki bonda chire nan peyi isi, ok, gen ayisyen ki travay, gen ayisyen ki gen ti ekonomi, gen ayisyen ki gen bon rekòd, gen ayisyen ki gen nan men l. Ebyen ayisyen sa yo ki gen nan men yo e ki vle aplike pou fanmi yo, pou zanmi yo, pou tatawèl yo, pou bizawèl yo, ke yo fè l. E pwi yo asime tout risk ki genyen. Menm jan nou menm ki bò isit lan, te gon moun ki te sponsorize nou a yon sèten moman. E moun sa a te pran tout ris avèk nou. Moun sa a te pran tout chans li avèk nou. Gen nan nou ki te rann moun sa a engratitid. Gen nan nou yon moun fè nou pase, yon moun ban nou yon vye viza, yon moun ban nou yon rezidans, jodi a se edmi moun sa a nou ye. Ok? Men sa fè pati di je ok gen nan moun wap pral fè rantre nan de twa jou lap vle bat ou nan de twa jou lap fout ou bil nan de twa jou lap wadèvè konsa tou genyen ki ka gen yon bon rekonesans ki ka fè dibyen. S depil sou kèw pou fèl ou fèl se fini pale anpil ki di ayisyen pral rayi ayisyen etc se pa vre se nou kounya la pral ki fè bagay la fon tole ki pa sa se paske nou pwosès. Nou pwosè sa k fèt la nan yon kontèks negatif dabò. Pa egzanp, yon fanmi Ayiti rele m di m pou m aplike pou li. An nou di ou gen 20 fanmi ann Ayiti. Pa gen okenn fason w ka aplike pou tout 20 an. Men si 20 di pou m aplike pou li, si m gen tan, si m gen bagay, m aplike pou tout 20 an. epi y ap voye ekri yo, y ap voye di yo ke ebyen mwen menm m pa fè ase kòb pou 20 moun, nan 20 moun m aplike pou li an se 2 yo pran. Se pa mwen k pral denye yo se Biden pou fè pou pèmèt Biden denye yo, voye voye lèt dinay la ba yo. Osi senp ke sa. Kouzen aplike pou mwen pran chans ou. Ebyen ok kouzen map voyel ale pou ou voye aplikasyon ale konbyen fotil de tan ok ou voye aplikasyon ale ou voye tout enfòmasyon ale epi yo diw bon monchè ou gen ou gentan gen 2 depandan ou voye wap voye chèche 2 moun enkom sa pa ase konsa tou li gendwa ase. Epi, si l ase, si w reponn a tout kritè w yo, ebyen ou gen de kouzen, de kouzin, de zanmi ki benefisye de pwogram nan, ki nan yon lòt sitiyasyon pa t ap benefisye e ki kounye a benefisye. Detay n ap eksplike ke me kalifikasyon ki genyen an se yon detay ki pa enterese moun ki ann Ayiti a. Nou pa bezwen di moun ann Ayiti a sa a. Gouvènman an konnen l. Se nòmal yo menm yo mete yon sistèm de triyaj. Paske si yo mete sistèm nan pou tout moun ki vle vini vre ka vini, ebyen y ap anvayi avèk moun. e y ap pèdi kontwòl sitiyasyon an. Fò yo mete policy a yon fason ki mete dan ladan li, ki retire labilite sou do yo. Pase se peyi yo menm y ap fè, yo gen peyi. E li t ap iresponsab de lè pa si yo just fè yon bagay tout voum sou do. Se nou ki ba yo posiblite pou kraze peyi nou. Ok men yo menm yap ranje peyi pa yo yo pap kite w vin kraze l pou li konsa pou w antre èske w gen sipò èske w gen moun ki gen repondong ok donk moun ki gen sipò ki gen repondong lan lap asime l de kèlkeswa bagay la. an byen ou an mal lap asumel lap fèl menm jan nou tout ki nan diaspora gon moun ki t asume pou nou jiskaske nou menm nou vin pran otonomi nou nou vin pran fòs nou nan peyi a kote nap pale de kantamwa nap pale ou konprann nap kale kò nou sou facebook lan ebyen moun nan vle vin kale kòl tou li vle kapab nan pozisyon pou yon moun ap dil voye pou l ap di anvwa mwa map voye yon ti transfè pou ou li vle nan pozisyon nan pozisyon nan gen dwa pa pafè wi nan dyaspora nou gen pwoblèm nou nou anba nèj nan ba tanpèt nan ba imilyasyon nan ba pwoblèm men nou pi byen ke moun ki an ayiti an. ki konn leve depi yon jounen li poko jounen an poko fini demen si demen rive li poko janm mete dlo cho nan bouch li ou konprann mwen m gen dèzane isi m pa pral di tout kantite ane men m poko janm gon jou m leve m paka manje. Sa ke n bezwen konnen se ke moun ki pòv isit, k ap mande, si w gen yon moun ap mande isit, li pa menm moun k ap mande ann Ayiti an. Pòv devan katredal nou te konnen ki sal, ki sire, ki yon ti penti dan, w konprann, yon ti kouy nan men. Non! Moun ki nan lari a k ap mande, l abiye prèske menm jan avè w, bèl soulye tou nèf nan pye l, l ap fimen, ou konprann, mont li nan men l, li byen chèlbè, li gen yon ti katon nan men l, l ap mande w. Sa vle di se de nivo diferan, gen pòv ak pòv. Donk moun nan ta renmen, menm si bagay yo pa bon se vre, men kanmenm dlo a pi fre bò isit lan. Donk ou pa vle fè l santi ke. Ou pa vle l antre. Gon jan w di l pawòl la, l aprè l santi se ou k pa vle l antre. Ou konprann? Lè n ap fè grandizè sou Facebook, sou TikTok, ap esplike, detaye pou n montre kòman ke bagay yo difisil, se pa sa yo te vle, eksetera, detay sa pa enpòtan. Se nòmal pou imigrasyon mete dan nan sa l ap fè a. Yo paka metel yon fason pou tout moun pase voum. Yo mete dan ladanl, yo mete difikilte ladanl, kounye a la wap gen yon pòsyon moun kap benefisye kanmenm. Menm si se te 10 ayisyen ki pase, se 10 ayisyen ki pat la. Kounye a la nou ka òganize nou pou nou mennen yon lòt batay pou nou di Biden ou fon premye pa men pa sa ke w fè a li pa sifi, li pa ase. Si nou òganize an tanke kominote, nou ka aplike presyon sou li, fè l vin avèk lòt desizyon toujou ki pèmèt bagay la bokou pli eze pou nou. Se konsa pou batay la fèt. Donk, dan ze premye tan, se sa ki ka kalifye, sa ki vle aplike Wou menm ki monte sou telefòn ou kap bay eksplikasyon sa vle di ke ou deja pa dispoze, ou deja pa vle, fèmen bouch ou, kite moun ki vle a paske pandan nap pale la gen moun ki kòmanse fil aplikasyon an pou fanmiy yo. Gen moun ki kòmanse eseye, gen moun ki kòmanse eseye yo rive nan wout yo jwenn pwoblèm. Pa egzanp gen moun Lè yo rive sou pou yo mete non moun ki nan Ayiti a, y ap mande y ap mande paspò. Moun Ayiti a poko poko menm gen paspò. So l oblije kanpe aplikasyon an la. Donk, sa vle di ke fò l rele moun an Ayiti a, Ey, ou pa gen paspò non, m kòmanse aplike pou ou pa gen paspò. Ebyen, la balon an janbe nan pye moun an Ayiti a. Moun an Ayiti a wè se pa ou k gen ki pa gen volonte. Kounye a l pral degaje l pou l pou l gen paspò. Lè l gen paspò, Ebyen ou di ok map kontinye pou ou paske se konya m ka kontinye aplikasyon an. M pat ka kontinye pa zavan m mete nimewo paspò ou. Si l te gen paspò, paspò l bon, boum, ok, tout bagay byen, bò kote pa w, bò kote pa m, mwen fè sa m gen pou m fè, mwen voye l ale. Ok, yo poko rele non, yo ekri men sa yo di. A, yo ekri, yo di tout bagay anfòm. Konprann? Ou pral gen pou al nan randevou, n ap wè lòt semèn, byenveni Ozetazini. Ou di mwen, a, yo fè n konnen ke m pa, m pa fin kalifye paske m te gen yon bagay nan background mwen, konprann, lè y al, y al tcheke background mwen, yo wè m te gen yon pwoblèm dizan de sla, yo pa vle ban m pase. M dezole, men sa lèt la di, men kopi lèt la. Osi senp ke sa. So. Tout esplikatè ki genyen sou nèt la mwen swete nou an gras an nou kòmanse chanje naratif la madigra danse 3 jou madigra sa sipoze fini ok kesyon ke Biden mete divizyon nan fanmi ayisyen se pa vre. Divizyon an se nou kap mete l, se paske nou menm ayisyen an jeneral nou vle gen yon tandans kote nou pete wo pase dèyè nou. Lè nou chita sou Facebook la nap voye flè, nap fè chèlbè, nap fè kantamwa epi nou pa vrèman kanpe sou anyen. Ou konprann? Pase se se reyalite an se ke nou pa nan peyi nou, reyalite an se ke peyi etranje pa paradi. Lajan pa trouve l sou pye bwa. Pou nou fè senkòb se venn Gabriel nou nou pete. Se tout vye djòb sal ke nou fè. Konprann? Son ti ponyen nan nou ki gen ti djòb ki, ti djòb biwo, ti djòb sesi, ti djòb sela. Apre sa, rezon ki fè blan an vle w rantre nan peyi l, se pou w vin lave pou li, pase pou li, se pou w vin keyi zoranj pou li, se pou w vin lave dèyè ti granmoun pou li, se pou w vin clean top pou li, Konprann son seri de travay li pa vle fè vye travay di li vin baw fòs li te pou fèl pou fèl pou li kòm nou menm lakay ou pa bon lakay ou pi mal ebyen ou reziye w ou fèl se sa kap pase la ok donk kounya la lè nou ou nan peyi a se stil peyi a tout moun abiye yon ti jan fre lè w poste yon ti foto byen chèlbè jan w wè m chèlbè a la ok ebyen at lis ou fè yon ti kòb sou ti travay menm lè bil pran pi fò ou pran ou degaje w ou achte yon ti yon ti bagay plizoumwen met sou ou gon ti chanjman an konparezon a jan w te konn ap viv an Ayiti an. Konprann? Ou te mèt abite nan yon shelter isit. Ou pi byen pase anpil moun ki ann Ayiti. Konsa tou, gen anpil moun ki ann Ayiti ki pi byen pase nou menm k ap viv isit. Se pa tout moun k ap viv nan Ayiti ki nan malsite. Gen yon pakèt moun ki vin isi, yo vini, yo vin vizite, yo vwayaje. Men ann Ayiti, yo se wa. Yo gen bòn, yo gen moun k ap travay avèk yo, biznis yo ap byen mache, eksetera. Okontrè yo gen kapasite pou yo sipòte moun k ap viv isit. Se pa tout moun nan Ayiti ki nan malsite, ki nan, ki nan bagay. Donk, fò nou pa melanje bagay yo. Ok? De plim sou plimay nou, konprann, e, e, e, e, e, avoka k ap pran avantaj, kase ponyèt moun yo. Mezanmi, fè bagay yo avèk ekite. Fè bagay yo ekite, pa pwofite de kominote an. Ou gen yon sèvis ke w ap bay, bay li l avèk ekite, fò w touche pou li, touche avèk ekite, pa fè mache nwa, ok. Esplike moun yo bagay yo jan yo ye a. Donk, pati ki bon nan plenyen nou plenyen an, omwen moun Ayiti ap wè anba nou. Yo wè nou pa kanpe sou anyen. But guess what? Se pa sa ki fè moun Ayiti a pa pral plenyen nan zòrèy nou non. Se pa sa k fè moun Ayiti a pap toujou. Pase, ou konn Ayiti, ou Ayiti avèk yon moun, moun nan vin tcheko w. Alewè kounye a, lefèt ke ou aletranje, ou gen tan, ou gen tan a yon nivo siperyè de plizyè degre de moun ki an Ayiti a, de laplipa de moun ki an Ayiti, pa tout moun, de laplipa moun ki an Ayiti, ou gen tan Non nivo paske w nan pi gran peyi pase l. Lè w ap respire a se diferan. Manje w ap manje a bagay ke w ekspoze a li. Ou konprann? Li menm li pa ekspoze a li. So l ap toujou wè w kit ou plenyen kit ou pa plenyen. L ap toujou wè ke ou konprann kouzen tchek avè m, mononk voye yon bagay pou mwen. Paske mwen menm bagay yo pi mal pou mwen. Si nou te ka mèl manje moso manje chak jou Ayiti bay moun. Gen anpil moun ki pa t ap manje grangou. Ou pa konn wè valè manje w ap jete. Valè manje k ap jete nan restoran isit. Ki te ka fè anpil moun vè ap kale nan gòj yo. Gwo trip ap vale ti trip. Monchè yo t ap defann yo nan manje sa yo. Donk, nou gen tan a longè davans. Pa fè moun yo santi ke se vle nou pa vle yo vini. Kite se sistèm nan k rejte yo. Si k ap k rejte. Montre ke nou gen bòn volonte. Pale anpil kap fèt la pa nesesè. Detay ke nap bay moun Ayiti a kenbe l pou nou. Detay sa pa konsène moun nan. Li konsène nou menm. Lè wap pale a yon moun nan telefòn, e se pa tiktok pou nou te pran pou nou te pale l. Se pa facebook pou nou te pran pou nou te pale l. Lè nap pale a yon zanmi, nou gen dwa di ke a, Baden voye flè, Baden lage balon nan pye nou, men nou menm nap voye balon an bak nan pye l. nou pral aplike pou moun yo, epi nap montre ke me di nay nap nou ka parèt kounya sou Facebook sou tiktok pou nou di mwen menm mte aplike pou kouzen mwen me di nay mte aplike pou pyè di nay mte aplike pou jan di nay la devan tout la sosyete yo pral wè ke administrasyon an te sou blòf Se yon bèl bagay sa ta ye wi. Si mwa pita, 1 an pita, 2 zan pita, nou tout monte sou Facebook ap avèk papye Dinaye nou. Epi, si si gon santèn moun ki apwouve, epi nou montre ke men, sou chak 10.000 aplikasyon ki t ale, se 100 moun sèlman yo pran, 100 Ayisyen sèlman yo pran. Kote ke ka a gen dwa pa prezante menm jan. Ok ka a gendwa pa prezante menm jan pou lòt nasyon yo paske y ap toujou privilejye lòt nasyon yo paske yo menm yo pi byen òganize yo gen tout kalite federasyon dèyè do yo tout kalite òganizasyon dèyè do yo pou sipòte yo pou yo klè yo gen mwens diskriminasyon kontre yo konparativman a nou menm Majorite nan nou nap vin nan peyi a nou pa gen metye, majorite nan moun nap vin nan peyi a menm non nou nou pa konn siyen, nou pa konprann donk sitiyasyon nou poko pi grav, nou mwens prepare, estil de travay ke nou ka fè yo se travay lebo, travay ki teratè a nèt se li sèlman pi fò nan nou ka fè annatandan nou pran kap nou nal lekòl sesi sela eksetera. M swete ke nou pran san nou te tande ti audio sa a, epi an nou an nou fèmen dosye sa a ok, an nou fèmen pale anpil sa a, moun k ap aplike aplike, sa k pa ka aplike that's it. Non pa m se Jackycheri. M se yon òganizatè kominotè, mwen toujou kanpe nan kan pèp la. Viv Ayiti, objektif lan se wè Ayiti vin yon peyi serye, kote nou pa bezwen kite peyi nou, kote ke nou gon ògèy ki monte nou pou nou tounen nan travay latè, pou nou tounen pou nou pou nou kapab dè sitwayen onèt, dè patriyòt. Kote ide pou n kite peyi a t vin devni yon bagay ki absurd paske se nou pou ki travay. Ayiti te gen dwa pa gen gwo teknoloji men nou pat gen nou pat dwe gen pwoblèm pou n manje. Konbyen tan pou yon patat pouse? Konbyen tan pou yon yanm pouse? Konbyen tan pou yon zepina pouse? Konbyen tan pou n fouye twou a dlo a pou fè dlo sòti olye n ap kale senti sou sou sou sou Facebook, sou TikTok, nou te òganize nou an gwoup nan katye a pou n met sekirite, nou òganize nou an gwoup pou n al plante, nou òganize nou an gwoup pou n al, ou konprann, fè devlòpman, fè tèt nou travay, fè kreyasyon, fè kreyativite, fè peyi. Se sa ki t ap pi bon. Nou pa ka konte sou yon etranje pou vin fè pou nou. Biden pa prezidan Ayiti.